Guys jodi a nou pote yon bèl video pou ou Moun sa yo pa tèlman yon koni sou chanèl lan guys But jodi a m deside Yo sou yo sot jous Miami guys Yo vin wè nou So m tou deside nou di an nou fè yon video ok So yo pa moun ki rinmen bagay sa yo Yo timid Manti yo pa timid vre non Pou video Un ti peu Pou video a yo timid Yo pa timid vre guys So nou m chwazi m di an nou fon video an nou kouri fon video Kote nou pral fè reyaksyon de ansyen foto nou guys pase mwen menm avèk medam sa yo nou soti lwen guys depi nan high school depi lè nou timoun lakay paran nou nou zanmi and then pou jiskesi guys menmsi nou move nou vin marye nou fè timoun nou toujou la guys so nou gen plis ke oh plis ke 15 ans oh se sa menm map di bay depi high school guys so Nou gen menm ven konbyen tan zanmi guys so nou soti lwen and then di banm fè video a si w poko abone m ta swete lè w fin fè lè w fin gade video a pou w abone guys and then yeah kite yon lak pou nou pataje and then nap kòmanse avèk video a but avan nou kòmanse sa se Dada marenn Chantel ok and then sa se Tibè Berline marenn maryaj nou ok. Sa te ka yon marenn tou l te ka bagay tou wi bon li te Li tap fè ti sekrè Li tap fè ti sekrè se vre Li pat ka vin marenn nan but Darline te marenn nan kanmenm guys so yeah I know so yeah guys so se nou 3 ki toujou ansanm depi lontan ok. Nap komanse video a? Anyway baby vini pou nou ka komanse tou paske m bezwen wè reyaksyon w lè nap gade ansyen foto sa yo ok. Nou deja konnen San Samy San Samy pa gen video Ou wè yap pale la yo tou jennen yo pa konn kijan pou yo komanse kijan pou yo bagay So ok guys Avan m avan nou komanse si yo met video m pap vin pale anpil pou nou pa di m vin pran video a nan men yo So m salye nou m paka pa salye nou m salye nou respè pou nou mèsi pou love la So se 3 zanmim vin jwenn Belo avek yo. So se ou ka we menm jan ou we yo la gen yap relem gen de si yo bezwen yap relem avan yo rele Belo. Yap relem avan ou byen si yo bezwen sevis yap pase pa mwen avan. Alright so yes se mwen tankou tankou.

But konya la frem So ok video nou ok ale al fe sa nap fe an. Ok so nap komanse avek yon premye foto ok. Nap montre fote sa sa se nou 3 mwen menm Berline Dada ok so foto sa ki kote n te fel eske w sonje kote n te fel li le sa.

M paka pa ale avèk fanm sa nou wè la. Se bòs m pa konnen si se bòs mwen l te ye. Lanzon, depi w wè samdi a rive n rele m se pou m vin fè jounen an lakay li jous n ale nan club guys. Chak samdi. Landy, Landy, come on. He did not do your girl like that.

Se mwen k kondi but jou sa dada jou sa dada di se li kap vin chache m but nan kè m m di koman fè se dada kap vin chache m paske se mwen toujou ki kondi but dada di non se fèt ou se mwen kap bagay e poutan manti yo ta bay fè m brè guys e m pa janm brè nan vi m guys menm on ti menm on ti bagay la m pa ka brè non guys kounya lè m rive m wè yo pote 6 6 chat konbyen 6 ou 12 wi 12 12 li te ye 12 12 yo vin ak yon gwo bagay guys ki gen 12 chat m tande oh m fè l wè tout m tande oh sa se pou sa se pou bwè wi se fèt ou enjoy m di mwen menm m di e nou pap bwè avè m yo di non m pap bwè avè nou guys 12 chat yo pote pou m bwè m te bwè tout m pa sonje nan. Yo fem bwè tout wi guys. Apre sa nou manje. Lè nou fin manje kounye a m al pipi. Depi lè map al pipi ou gentan wè m nan yon lòt nan lòt mond guys. M pa konprann mwen. Kounye a m al pipi epoutan yo rete nan ba ya odè kisa? Tekila? Ya odè tekila pou mwen. Men mwen pa konn sa k tekila. Lè m vini m di nou an ale non m di m fini an ale. Oh non you not done. Ou poko fini ou poko fini. Vin bwè tekila. Ou te mwen menm sa m te di la. Se fèt ou se fèt ou fòt ou fete vin bwè tekila. Yo ap fè m bwè tekila wi guys. Nan machin sa mezanmi. Timoun yo ap pale avè m m lwen m pa konprann anyen m pa konn anyen sa vle di tèt m ap vire vire vire vire vire m di an. Never again guys M pap janm pati avew anko Yo pa bon E poutan lè se fèt yo m pa fè yo sa non Yo ta bon sel ti bay da sèt mi Bon yo te pare yo te pare jou sa guys Ok guys so so si nou pa wem map kite yo paske wè yo soti jous Miami So map tou di nou sa guys Yo vin Miami yo vin sipote biznis mwen Ki se Samy Foufou Red So map fè m ou konnen kounya kounya m fè foufou pou vann moun ki bezwen achte foufou pile Nepoz vin achte foufou lakay Samy bon bagay yo vin sipòte biznis nan yo vin achte yo byen manje yo full kounya nou fè video avèk yo kounya map fè manje pou to go pou yo ale paske gen 3 kliyan Miami ki achte se yo kap pote yo pou yo. Ok guys so si w enterese wap ekri nou ou ka ekri nou nan nimewo biznis lan 307 310 1307 oubyen ekri nou sou Instagram ok guys.

Wap wè nou fè video an ankò guys depi se lèm desann Miami nap pase nou ka fè video yo wap toujou wè ok guys so m byen kontan abone guys pataje nap wè nou lòt video ok ba yon ti like ba yon ti komante ba bye.